Move nouvèl pou Martelly. Pitit li, Olivier Martelly, malad grav. Eske l ap mouri? Ki kalite maladi li fè? Ki konsekans vrèman sa genyen? Depi kilè l fè l? Hum! Se sa m pral eksplike w. Ee lapolis fon kou wi. Hehehey bon. Sa move! E plizyè bandi tonbe. San konte sa k arete, moun yo te kidnape. E ki libere, bon. Malgre gen anpil enfòmasyon ki pa sikile sou operasyon sa, men gen kèk ti bagay ki filtre la anba anba e se yo menm nou pral mete nan bòlou. Antretan. Ou pral gade la a kòman yon gwoup ayisyen yo menm yo deside yo di se swa yo ameriken oubyen yo reken. Donk kòm ou gwo timoun ou ka gentan konprann sa sa vle di. Sa vle di se de moun ki pran wout la la a atoupri. Yo menm yo vle reyalize rèv ameriken yo, yo deside pran tout risk ki egziste. E la a sitiyasyon li trist. Bonjou, bonswa entènèt. Mwen rele Kesnel Dorleans. Se toujou pi gwo plezi pou m enfòme w e di w mèsi. Dafka Joseph, mèsi anpil paske w toujou la. Pierre Siméon, My Nego The Best, respè. Mwen vrèman apresye sa, mwen vrèman gen anpil rekonesans, sitou lè nou di m kisa daprè nou, nou ta renmen ki korije nan videyo sa a, paske emisyon an se pou ou. Ouvè kò w! Ou lakay ou. Frenddy Joseph depi Repiblik Dominikèn respè. Jerry Zen li menm li mande pou kèk moun pase abòne ak chanèl li. Pa bliye nap pran ti tan poun fè piblisite pou chak moun. Se pou ou m ye. Sim pran ti tan poum salye chak moun ki Etazini, chak moun ki an Ayiti e sitou Kanada, Bahamas, Jamayik, an palan de kesyon. Moun n ap salye, fò n pa bliye ke gouvènman Panama ak Kolonbi a, yo pa sispann relanmwe. Men pi gwo nouvèl nou gen la a, se ke Bahamas kòmanse ak depòtasyon plis ke 1,000 Ayisyen sou lis pou depòte. E plizyè vòl gen tan rive nan moman n ap pale a la a nan zòn Okap. Sitiyasyon an, li deteryore. E n konnen Kolonbi li menm ap prepare la tou pou kòmanse ak kestyon depòtasyon. Bon, kisa Olivye Mateli genyen? Ki konsekans sa genyen sou fanmi an? E ki konsekans li genyen sou li menm? Eske se yon maladi kap touye l rapid? Kòman sa ye? Malgre m konnen gen anpil moun yo menm ki vire bagay la, ki konprann yon lòt jan, ki, ou konnen. Lè Mateli se moun ki nan politik, gen moun ki renmen yo, gen moun ki pa renmen yo. Gen moun ki menm di. Se sa yo fè yap veye. Se pa la nou ye nou menm, se enfòmasyon nou vin ba ou pou byen konprann. Misye fè yon maladi, malerezman, maladi sa a pa gen tretman. E non sèlman l pa gen tretman, se yon maladi jiskaprezan anpil etid ap fèt yo pa ka konnen kote l soti, yo pa konn vrè koz li. Men, nou konnen ki sa l fè sou moun nan. Enpak negatif li genyen sou moun ki genyen l, sèke onivo psikolojik li totalman. deranjan. Sa konn koz gen moun ki touye tèt yo, gen moun ki konn vrèman, vrèman pa ka rive surmonte pwoblèm sa. Maladi misye fè a son maladi lè lap kòmanse sou ou, dabò li kòmanse nan vizaj ou, pafwa l konn kòmanse sou do men ou, pafwa l kòmanse nan bouch ou, men l ka kòmanse nenpòt kote nan kò w. Kisa l ye? Youn nan bagay li fè premyeman, sè ke li detwi sa k rele melanosit nan po moun. Melanosit la se li ki pèmèt po a rete pigmante. Donk otomatikman li detwi, po moun nan vin blan tankou sa w ap gade la a, vin blan nèt. Pa gen remèd pou li, men genyen medikaman ki ka on ti jan amelyore, gen terapi tou ka on ti jan konprann diminye. Men pa gen yon solisyon mirak ni yon solisyon final. pou maladi sa a ki rele vitiligo. Jan w konn wè Olivier Martelly, ou wè men l kòmanse ap blanch, bouch li ap blanch, s on maladi ki vrèman, vrèman, vrèman dwòl paske lè ou te gen po w nòmal epi toudenkou po w kòmanse ap transfòme, ou vin diferan de moun ou te ye deja a, li difisil pou ou menm ou aksepte tèt ou si w pa gen on pakèt moun nan antouraj ou K ap fè w konprann ke anyen pa chanje nan moun ou ye a, moun k ap sipòte w, k ap remonte moral ou, e se sa k fè gen anpil moun ki rive touye tèt yo akoz de maladi sa. Èske se yon maladi lòt moun ka pran? Non. Lè w genyen l, sa pa vle di w ka bay lòt moun li. Men jiskaprezan yo pa konnen ki kote moun nan jwenn li lè l genyen l. Èske si papa w te genyen l ou menm w ap genyen l? Jiskaprezan anyen pa pwouve sou sa, men se si ke lè w te gen yon fanmi w ki genyen l, li pi fasil pou w devlope. kalite bagay sa. Eske lap touye moun nan? Non. Se yon maladi ki aji vreman sou ògan ki twò ki pi enpòtan yo ki ka koz lanmò moun nan vreman paske se yon maladi ki aji sou po moun nan premye degal fè se po a. Gen ti solisyon ki ka pèmèt yo pigmante po a de apre pou ti amenajman men ki pa totalman satisfezan. De tout fason. Priye pou Olivier Martelly paske lap travèse yon etap ki difisil nan lavi l antanke jèn, li trè difisil pou sipòte yon sitiyasyon konsa. Men avèk anpil konsèy, anpil bagay kap remonte moral se sur ke lap rive pase etap sa trè fasil.
Ki aksyon lapolis poze menm nan vilaj solidarite? Tande sa.
Rasyon nap raple ankò tout liberasyon sa yo fèt kont ranson eksepte liberasyon elèv 8 an sa ki te abite nan vilaj solidarite donk bandi yo pa pran sengob nan men paran. Anfèt se pa pito pa pran senkòb se yon operasyon lapolis daprè sa nou aprann se nan vilaj de dye. Pwobableman yo te sere ti pitit sa a ki se yon elèv 8 an e genyen 5 arestasyon ki fèt pandan operasyon sa a daprè sa nou aprann. Donk lapolis ki fon kou. Paske sa fè lontan n pa tande kesyon operasyon pou libere otaj. E nou aprann yèswa genyen yon liberasyon san ranson. ki fèt e lapolis arete 5 moun daprè sa nou aprann donk bandi yo ki yo menm kontinye ap defye lapolis lan men ki li menm ap eseye reprann li avèk dènye kou sa kote genyen 5 prezime kidnapè ki arete selon pòt pawòl la e genyen yon fiyèt 8 an. ki se yon elèv ki libere. Sa pase nan vilaj solidarite. Alò map raple m pòt pawòl ansyen pòt pawòl la Garry Desrosiers lè genyen enfòmasyon sa yo ki fèk tonbe li te fasil pou rejwenn li, li menm li kominike an tan reyèl sou operasyon lapolis ki li menm chanje fòm kominikasyon l depi nouvo direktè jeneral sa donk enfòmasyon lapolis yo pito disponib sou paj Facebook li epi ou dwe tann pòtpawòl la pou yon semèn pafwa 2 semèn pou vin ba ou yon enfòmasyon ke nou menm nan laprès la plupart du tan nou deja genyen donk li tap enpòtan. Antouka maten an se pòtpawòl la ki pale ak mwen ki banm ki pataje enfòmasyon sa avèm donk li pa pale li pa pale m pat mandel pou pale tou men li konfimem ke Genyen yon liberasyon san ranson ak 5 arestasyon ki fèt vè zòn 10 zè nan vilaj Solidarite kote yo te kidnape yon elèv ki genyen 8 an. Donk li rete apwòch kominikasyon lapolis la li chanje depi rive nouvo kòmandman sa. Donk nou rekonèt pòtpawòl la li trè ouvè lè ou rele l li ba w enfòmasyon efektivman. Selman jan li kominike nou dènye nouvèl sa, men pa gen posiblite echanj vrèman wè. Donk gen de fwa piblik nan li menm li ta renmen tande on moun nan lapolis sou ki sa k ap fèt, ki sa k te fèt, ki sa k pral fèt. Men depi rive nouvo kòmandman sa, donk apwòch kominikasyon ki te toujou genyen kote ou kapab jwenn on pòt pawòl a cho ki ba ou on enfòmasyon donk se pa gen tout on chanjman nan.
Sa fè lontan wi lapolis sa pa fon dap piyanp. Lontan lapolis pa fon lanbe. Se bandi yo sèlman kap frape. E de no jou, aksyon bandi yo tèlman medyatize paske bandi yo ap envite jounalis, bandi yo lib pou yo fè tout sa yo vle. Donk sitiyasyon vin tèlman met lapolis nan ti soulye l, on dirè polisye yo pi pè kounye a pase bandi yo. Franchman, Marie Bernard. Kisa w panse de aksyon sa lapolis poze a? Pale avè m. Kòman w konprann sa? Èske w pa panse jan de operasyon sa yo ta sipoze fèt pi souvan? Èske w pa panse si lapolis la te prezan de tanzantan tap sasiyèt bandi yo tap gon chanjman? Nesly Jean Charles. Eske ou menm tou ou pa fè menm lojik la? Lè wap tande ayisyen sa yo ki prè pou yo fè tout bagay sèlman pou yo ka kite peyi a, dlo ka sot nan je w. Gade sa pou wè. Mwen menm e jan m te di n nan, jan nèg yo bezwen pran pouvwa la, jan yap mennen peyi an la, l pa kòrèk. Ou konn sa slogan ye?

Ou tande, ou byen l ameriken, ou byen l reken. Swa l rive, li vin ameriken, ou byen l tou mouri nan lanmè a, l pase kòm reken. Sa m te di n yè, gen prè de 5 anbakasyon k fèt prèske chak jou k ap kite peyi a. Nèg yo fini a peyi a. Jodi a m gen 2 jèn ki vin la a, ki vin kote m ki di m, monchè, n anvi al pot plent pou nèg ki te lòk peyi yo. Ann tande 2 jèn gason sa yo ki pran kanntè. Mèsi anpil Anderson Duvert, yo te pran kanntè yap eksplike kouman sa te. Ki sot yo menm patisipe lan on kanntè ki tap fèt o nivo de zile Kayimit ki se on komin lan depateman Grandans. Yo menm ki gentan rive trè lwen lan kanntè sa, men gras a Dye yo retounen, yo tounen vivan, yo pral esplike nou trajè yo fè e kisa ki te motive yo tou pran kanntè sa pou ta ale lan peyi Tonton Sam, malerezman yo pa gentan rive kote yo ta sipoze rive la, enben yo fè yo tounen jodi an, yo retounen lakay yo, yo sou zile Kayimit lan, yo pral esplike nou pakou sa e motivasyon pou yo te pran kanntè sa, yo pral ban nou non yo. Epi avèk kèk plis detay konsènan an di konsènan demach sa a, nou konnen tou swit apre tranbleman de tè lan, plizyè lokalite atravè gran sid lan, ke se swa Okay, ke se swa Nip ou lan Grandans kote nou ye la, enben moun yo sè dènye tan itilize mwayen sa yo pou yo antre Etazini. Genyen ki antre, genyen ki tounen, genyen yo pran depi lan wout, genyen tou k ap pase mizè. Kiba pandan semèn sa yo men yo menm yo lakay yo Bondye fè yo rive an byen lakay yo enben yo sou zile a yo pral esplike nou y ap prezante yo non youn apre lòt epi y ap tou esplike nou sa ki te motive yo kòman pakou a te ye.
Non pa m se Maxo Charles. Non pa m se Philippe Junior. Ok m ap salye chak grenn moun k ap li live la espesyalman nou menm jounalis ak kameraman nou la.

Nan pwovens, pandan m vini an m te jwenn ak kanntè a, m te di bon m pral. Byenke manman m pa t vle premye, m te di m ap m ap fè wout la. Nou sot nou fè anbakasyon a lendi espas minui, nou fini blòk dezè e vin derape, nou kouri kannal la nou pran lagonav, nou kite lagonav, nou fè omòlak katrè, dan lapremidi nou rete n dòmi. Nou te soti la ak 97 moun, gen 6 nèg Omòl ki di y ap fè wout la ansanm avèk nou. Nou pran yo espas inè n kite Omòl, nou travèse kanal Divan blòk 3 zè dimaten, ak uitè nou fè Kiba. Nou fè omwen 3 jou ap kouri sou tè Kiba, nou pran Mayisi, nou kite Mayisi n pran Bakora, apre n pran Banès, nou kapote n pran kanal la. Lè n vin pèdi tè, nou fè twa jou ap kouri. N ap kouri lanmè san ke n pa wè tè e mizi syèl la avèk lanmè a sèlman. Nou te toujou rete motive. Pa t gen moun ki t ap fè tèt cho pou tounen. Manje nou fini sou kat jou. Dlo nou fini paske m pat pote ase, m panse m t ap fè omwen 3 ou 4 jou, m t ap gentan anpil. Gen moun ki pat ka reziste, yo te oblije bouyi dlo lamè a yo bwè l. Genyen tou ki te koupe sitwon mete nan po pou yo ka bwè dlo a. Mwen menm m bwè l an premye fwa lè m wè. Li fè efè nan gòj mwen, m oblije pa bwè l. Tout moun ap kriye, ou gen bonbon an nan valiz ou, ou pa ka manje l paske ou pa gen dlo. Dènye jou pou nou peri tè, byenke yo te fè kapitèn amatè kann tè a te fè wout pa l, l al fè espedisyon, lè moun yo vin wè bato pa ka wè yo paske a plizyè repriz gen bato k pase, moun yo retire mayo sou yo y ap bay sinyale yo pa wè nou. Yo di fòk. anba tè a retire sa l te fè a yon fason pou anime l la avè nou pou n ka jwenn dlo paske moun yo pa t ka reziste ankò. Bon, vwal lan vin deralenbe, n pa t gen ase gaz, kòd lan deparye ladan, gaz nou sou fini. Ti rès ki rete a nou oblije ap konsève l si tout fwa ke n ta wè yon tè pou n fè motè pou n ale. Bon, lè moun yo tap fè tè nan matè a cho, li te oblije al te fèt sa l te fè a yon fason pou bato ka wè l. Yo retire l. Tout moun te oblije ap kriye paske nan espas nou te a, e sèl Bondye ki te ka sove nou. Paske nou pa janm wè tè. E pi tè a te devan nou, nou pa ka wè l paske l plat. Li defèt li, vwal lan derale. Bon, e gen yon van, gen yon van la k anpeche kòmsi nou tande byen. E kòm gon van k anpeche n tande byen m gen enpresyon m ap rele youn nan zanmi yo e oubyen demen swa m ap fè yo vini men mesye yo eksplike sitiyasyon yo te te trè difisil ou konprann te trè trè difisil.
Eske w tande kri moun yo? Eske w te dekri moun yo? François Jasmin depi Matinik Ou wè koze pitit Vin avè m pou m akonte w M konnen li ka difisil pou kwè, men materyèl sa yo w ap gade la a se materyèl ki abandone nan zòn Maryon. Ekipman sa yo koute Leta ayisyen yon pakèt lajan. 500 mil, 800 mil, milyon, s on pakèt. Lajan ki atè a la jan wap gade a. Kesyon kap poze eske materyèl sa yo pa ta ka itilize pou fè de lòt travay lè n konnen ki valè nesesite peyi sa genyen an tèm de materyèl e sitou nou pa ka bliye ke nou gen peyi ki pi pòv nan rejyon an donk gaspiyaj la li pa nan avantaj nou ditou. Materyèl sa yo te itilize. nan kad travay ki te fèt pou rive konstwi baraj Marin an. Men se pa sa sèlman kòm deriv, kesyone direktè DINEPA nan depatman Nò a, w ap sezi aprann ke pa gen moun k ap jere baraj Marin an ki ta sanble lage pou kont li. Donk mwen menm, Yo te di m konsa ke gon gwo pwoblèm la, baraj la kapab an danje si ke pèsonèl de jesyon an kiben an yo pa rive fòme yo. Pèsonèl de jesyon sa a pa ko egziste. E kiben yo poze pwoblèm sa a avèk mwen e yo di fòk pèsonèl de jesyon sa a egziste, fòk yo fòme yo e se yo menm k ap pèmèt ke baraj la rete an vi. E sinon, Ou gen dwa rive la, dan kelke mwa ou tounen la, gon gwo inondasyon ou byen gon gwo rivyè la ki fèt o nivo de Maryon an, kote ke rivyè sa vin an kri, epi je de vann nan pa arive fèt, epi lè w tande sa, baraj la plen, dlo devèse, epi li kreye yon katastwòf o nivo de Malfeti kote ke elvaj moun yo e èt vivan kapab anpòte pa. e rivyè sa ki an koz. Mwen menm, m pa la pou m fè pledwaye pou lòt otorite yo, men m vin rezoud ti pa m lan. Ti pa m lan, ti an fèt, e ma part institutionnelle, sa vle di, DINEPA fòk li garanti ke dlo sa a egziste. Donk pa gon pèsonèl kounye a nan bar yo? Malerezman pako janm gen yon pèsonèl depi premye me jiska dat. si non se fòs zame ki la pou l pwoteje espas la avèk kiben yo ki toujou ap pote yon ti rega. Yo di m yo bezwen 20 moun ki dwe kontribiye a jesyon sa. Mwen menm m pral pale avèk bayè yo pou m di yo toutomwen an nou wè si n te kapab gen yon pèsonèl redui, nou kapab fòme moun yo. Nou kapab kontribye fè nou finansyèman pou nou fòme moun yo, men nou kapab gen yon ti pèsonèl redwi ki pou pèmèt ke sa a rete an vi. Paske mwen menm, si li pa rete an vi, 7 pwen 2 milyon dola mwen lage nan vin an je. Lajan ap depanse tribò babò, chak moun ap règle afè pa yo, pèp la kontinye nan tout difikilte ki egziste, nou ta ka konkli pou n di, Ayiti pa pòv, men gen yon pwoblèm de jesyon. Gon pwoblèm de repatisyon. Pandan yon gwoup moun ap soufri e gon volim lajan, yon volim materyèl ki te ka itil ki yo menm ap depafini san rezon. Repòtaj Emmanuel Jean Baptiste depi nan Nò. Nan mikwo a se mwen menm Kesnel Dorlean kap ban randevou talè konsa pou yon lòt sòti.